Ladan et tonbe. Se sa fè m nan vin mande l prete kounya lè m prale. Ki fè, li toujou di moun mwen dwe l si mil dola. Li toujou di sa. Ay de sa m rakonte w yo la. Sa di nan mande prete nan sa m gen nan men w. An n fè kontwòl sa w gen nan men w pou mwen, w a touche l nan sa w ban mwen. Pase on moun k ap ba ou, kòman w fè dwe l konsa on moun k ap pran pwogram pou ou? Skedil ou foul pou pou on atis prale pou l dwe w si mil dola? Simil! Kijan kijan ou fè dwe misye simil la. Tande janm diw wi.
Actors ke misye pa vle peye m a 100 pou 100 lè m fin jwe, m oblije nan dil prete m kòb. Jis pou ka pou ka jwenn kòb ki deyò? Wè, ou wè la, 2 kòb m te mande misye prete, se kòb mwen t al jwe Las Vegas m jwe 3 pwogram. Nathan, li te di m pwogram sa pou 7500 dola. Lè m vini, li di m Nathan pa peye l. E lèl dim Nathan pa peyel kounya m oblije te bezwen fon transfè m di prete m 1000 dola fòk fòw konnen m plen moun poum bay m pa gen moun kap banm men l gen de moun lè w vin palel de lajan kounya la sak vin kòmanse fè bagay la m wè non sèlman m pap touche m pap viv byen map viv mal m pa gon machin nan menm poum vire se menm zo de chen ki te ofri m pou yo te antre m isit Se yo kap baw manje. Mwen te fè rèd la, se yo map tcheke an katinini poum ta di yo banm ray. Kounya sak kòmanse fè jalouzi lè zone Etienne kòmanse ap vin dèyèm. Tout sal te konn montrem yo lèm Ayiti lap ofri pase banm diw mson jwè gade m enfliyanse tout moun. Pil pwomotè la kap di e bon pou mwen. M genyen nèg ki relem ki di men ou e pa lè ou te vle. Ay lè nèg ap montre palem mal kounya yap di map dòmi, m te dòmi anlè klèb, m vin a ravèt, m bouche twalèt. On manager. Mwen tande l mal. Pou fèmen pòt yon klèb pou te kite atis ou ap dòmi nan klèb la ou al dòmi lakay ou. E, m konn ap jwe isit le 21, chak lè m pral gen pwogram Ayiti, m pral Ayiti, m al le 20, le 19, m tounen isit 21 pou m vin jwe. Tèlman m te vle viv ere. Pase Map viv nan 3 chanm ka ayiti salon pil bagay mwen NB NB m lwe pou 5 mil dola depi lèm potko vin la a vle di m bon nèg ki ta renmen viv mal e mwen menm tou non sèlman m lwe NB NB avan 1 an m gentan met kay mwen sou pye m te gen plis ke san konbyen mil dola sou kanèm depi lèm te nasyonal a vle di si e kòb bò isit ki pou ta fèm menm achte yon tè M pap baw manti, m tap stil lokatè toujou. Sa vle di, on nèg ki jwe, m jwe plis isit ke m jwe Ayiti. Sakrifis m fè pou m jwe isit, m pa fè l pou Ayiti. On lè m sonje la m gon, m gen dan m k ap fè m mal e on manadjè depi w pale l de maladi w se ryen nete. L ap kite w dòmi pou kont ou. E m te on kote tou, Lè ka lè lè e sim mouri kale kote ka pran sant mwen nan yon 2 semèn li tap konnen m kotel kitem nan e manje m pa sou kont e el gen mil dola a touche mil dola son resous poul ta elèm bezwen sipò pou ta ban mwen l. Non men si w touche kòb ou si w touche tout kòb ou nan kisa w pral repwoche nèg la. Mwen menm sim touche sim touche tout kòb mwen m patap gen repwòch pou m bal non m tap pran kòb mwen sim te wè e mwen k chwazi ret kote k mal yo. Se pou benefis pam yo te ye m tap dakò wi. Non men eske se pa paske booking nan pa menm jan ankò oubyen bagay yo bese? Mande depi lè booking nan te menm jan kisak te konn fèt. Ok ou dim lè ou te rete nan Airbnb se ou menm ki te konn ap peye ak kòb nan pòch ou.
E lè lè poul peyem kounya tout menm on tikè kaliko konn peye pou mwen. Nan pi gran kontwòl. Malgre m gen mil dola pa pwogram pou l pran. Lè m pral Ayiti kounye a mande l si m te konn fè l fè ti kan ankò. M twouve l sa pa bèl. A di, 150 dola, 200 dola tikè on manadjè. S on nèg ou ta gen sipoze gen on pwoblèm li di m ap bay 10 mil dola sa pou ou m a touche l nan kòb ou. Sa poko janm fèt nan vi m. Sa vle di si l ban m tout kòb mwen m pa t ap vin chita la m ap pale konsa la. E pa se l ap mache di moun mwen dwe l. Men sim dwe w ou pa ka. Eske te gen yon program chili ke te gen yon depo.